Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est avec vous Euphemie qui pote yon bel ti vidéo pour nous. Avant que m'commencer, moi vle pran yon ti temps pour moi di merci avec ou même qui déjà abonné avec channel la. Si wap gade vidéo sa pour la première fois, moi souhaite que se vidéo sa ki bon raison pour ou abonné. Ok, m'a bliye intro m nan, ok, m'a bliye intro m nan. Guys I'm back Mwen back ti moun sa fè lontan ke nou pa wèm sou chanel la m sonje ke dènye video m se te pou janvye ou desanm pa menm sonje menm janvye ou desanm mwen back sou chanel la mwen te pran yon ti poz poste ke mwen gen yon pakèt bagay ke mwen tap fè donk mwen te konsantrem sou yo ke chanèl youtube lan se paske mwen dòmi sou nou non now now now now fòk chanèl sa grandi ok se paskem dòmi sou nou anfèt mwen te yon ti jan dekouraje wi men mte plis konsantrem sou sa ki pi enpòtan e sa ki te plis makem se ke mwen gen yon moun sou chanèl sa ki ekrim. sou Instagram la chèche m sou Instagram li ekri m li di ke video m yo manke l sa te vrèman etone m pase ke mwen gen apeprè 360 konbyen moun sou chanèl la chak m poste video pou m di nou m just poste yo pou fun m pa vrèman konnen si nou gade l si nou pa gade l si gen moun kap swiv si gen moun ki pap swiv anfèt m konnen m gen kèk fanmi m zanmi pwòch mwen ki ap swiv men moun ki te ekri m nan. Sa ki te pi manke m, moun ki te ekri m nan se yon etranje ki ekri m. Ok guys, li ekri m li di ke video m yo manke, li bezwen konsèy, li bezwen m sou bay sou biznis, mwen enspire l tou sa. Sa te vrèman, sa te vrèman fè kè m kontan, sa m di ok, fò m tounen, fò m tounen, sa vle di m gen moun ki ap gade video a. Fò m gen moun k ap gade video a. Li te mèt te yon sèl moun ki ekri m. Mwen santi m kontan. Donk nou gentan konnen kiyès moun mwen ye deja. Ok. Mwen selebre ni sa ki piti, mwen selebre ni sa ki gran. E se ti piti ki pral vin tounen gran. Okrr! Mwen gen yon bòn nouvèl pou nou! Ok, nou, nou pa gade zong mwen ok. M ap travay ok. M ap travay m pa ka gen zong lan. M ap travay. Mwen gen yon bòn nouvèl pou nou! Jodi a 31 me, èske nou konnen ki sa sa sinifi pou mwen? Jodi a 31 me guys, jodi a se first anniversary Femi Beauty! Jodi a 31 me guys, jodi a se fè nou 1 an depi ke mwen te lanse biznis lan. piblik pou moun ka òdè. Jodi a fè 1 an mwen te lanse Femi Beauty piblik. M pa ka, m pa ka konprann sa. Nou gentan gen 1 an. Waww! Tan yo vrèman pase vit. E pou m byen di nou, nan 1 an m pa regrèt yon jou. M pa regrèt yon jou ke. Ide sa te vin nan tèt mwen, m di ok, ban m fè Femi Beauty. E m ka di nou, pou 1 an sa, yes, gen vrèman siksè e biznis lan grandi. Anfèt, m konnen l t ap grandi, men pa vrèman rapid konsa, m konnen l t ap rive, rive kote l ye jodi an la. Pou m byen di nou, m pa regrèt yon jou ke m te lanse Femi Beauty. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, pandan m ap pale a la, look at my skin guys! Look at this Se se nan kamera telefòn mwen m ye la wi Ok m konnen m ap pale pawòl enpòtan wi men Ann apresye l Ann pran ti moman sa pou n apresye skin nan Ann pran ti moman sa pou n apresye skin mwen M pa gen mekòp non Sèlman ti lwil la m sot benyen m sèlman ti lwil la m pase Ban m montre nou no makeup, no filter sou kamera telefòn nan mye. Ok guys, fòm fòm te fè ti dyòlè sa. Wi, kòm je dizè, m pa regrèt yon jou ke mwen te lanse Femi Beauty. Ok? Nou pral wè sa ansanm avèm. Nou sonje premye video ke m te fè kote Premye video kem te fè kote kem te di men konbyen m fè men men m gen m gen 2 òdè m sonje 2 òdè kem te fè m pral chèche non moun sa yo wi paske fòm remèsye non petèt nan yon lòt video nan yon lòt video m gen dwa fè sa bon m gen dwa fè sa nan video sa tou m pa konnen kòman sa pral pase paske m tèlman gen travay pou m fè la m ap prese pou m fè ti pale avè nou avan ke m kòmanse e m pral mennen nou ansanm avè m m pa bon m pa konn si m ap gen tan pou m rekòde non. Map fon map fon jan kanmenm map mennen nou ansanm avèm etan done ke nou mandem video m pral ba nou video ok guys nou sonje premye nou sonje lèm te fèk lanse lanse biznis mwen an mwen te fè swa 46 dola m pral tcheke wi m pral tcheke si nou poko gad video sa map mete link lan nou menm poun ka al gade m sonje ke 46 dola kem te fè m te gen sèlman 2 òdè mwen te vin sou chanèl la m pale sou sa M te vreman api. Bon jodi a la, jodi a la, jodi a la, mwen ankò plis ke api. Mwen se yon moun ki konsa, mwen selebre piti, mwen selebre gran. Ok? Si m ka montre nou deyò dèm, m te gen kouraj pou m te montre nou ke m fè 46 dola sou biz, nan biznis nan, m te gen sèlman deyò dè. Poukisa jodi a m pa ka, m pa ka, m pa ka montre nou? E m espere ke videyo sa li enspire nou. ok m espere ke li enspire nou pa pranl mal si map montre nou ok pa pranl mal m espere ke se enspire li enspire nou e gen anpil nan nou ki gen anpil nan nou ki akonpanyem nan journey an ki akonpanyem nan sa ke map fè a e nou wè lèm poste sou Instagram an fèt menm si m pa poste sou YouTube sou poko ok sou poko swiv mwen sou YouTube al swiv mwen map mete Map mete tout paj yo anba sa pou al swiv mwen. Gen anpil nan pwen m poste sou Instagram, nan stati m, tout bagay sa yo, tout videyo, tout sa ke map fè nou akonpanye m. M espere ke tout sa yo, yo enspire nou. E nou poko kanpe la, nou pral pou plis, ok? Nou poko kanpe la, nou pral pou plis. M panse ke map kanpe, map kanpe ti pale sa pou kounye la, nou pral wè tout sa ke mwen pral fè. Ok sa se Jodi a fè nou 1 an Mpa ka kwè sa ti moun Mpa ka kwè 1 an sa msonje pou covid 19 Non sa son lòt pale poul fè Sa son lòt pale Sa son lòt video pou li Ok On lòt video remèsye Tout moun ki te sipòte m Sa son lòt video ke li ye Jodi a 31 Mpa konn ki lè Mpa konn ki lè map postel Lè map postel la li pap 31 ankò paske m gen anpil travay poum fè Mpap ka edit video a pou kounye la. Nap jwenn 2 video back to back. Nap wè talè guys. Nap wè talè m gentan pale trop. Ok guys kounye la map prente kounye la map prete shipping label pou package yo. Mwen montre nou kisa map fè. Sa se konpitè m kote ke mwen al mete tout bagay yo mwen al prente shipping label e sa se printer an. Sa se prent, m montre nou prentè a, m montre nou laptop lan kote ke m pral prente shipping li pou nou. E m pral montre yo lè yap prente talè. Hi guys Nou menm nou pap ka kwè sa kap fèt la Se ke mwen konplètman bliye nou Jodi a gentan 2 jen Yes Lè m kòmanse vlog la li te 31 me Jodi a gentan 2 jen M tèlman ap fè prese pou m gentan voye òdè sa yo ale Nou ka wè dèyè m nan la se travay m ap travay M nan pwosès la M dezole men n ap still wè sa kap fèt la paske Mwen poko fini. Kounye la mwen ap pake order yo. Ok. Kounye la mwen ap pake order yo. Am, sa se anvlop pou mete pwodwi yo pou m voye ale. Am, mwen mete yo nan anvlop oubyen mwen mete yo nan. Nan yon nan yon bwat. Nou wè jan sa bèl ti moun. Trè joli. E pi sa se sticker ke map mete sou pwodui yo. Sou savon. Se plis savon moun yo achte avèk um lwil vizaj, body butter. Yon kit bagay. But lòt yo yo gentan gen. logo m sou yo, sticker m tout bagay, bòt savon an poko gen paske savon yo fèk fèt, map tou mete yo pandan map pake, map map tou mete yo pandan map fè package lan euh sa se lè m fin mete yo nan anvlòp la mwen mete thank you card, sa se thank you card mwen pou mwen di moun yo mèsi ok sa se business card mwen. Mwen mete, m tou mete business card avèk thank you card. Pou okipe nou de zo mwen, se travay m ap travay. Ok. E pi lè w achte tou, ou jwenn, mwen bay moun yo gif, ou jwenn yon pou Joly. E answit, ou jwenn surèt. Ok. Bon, m tèlman manje surèt sa yo. M espere y ap ase. M panse y ap ase. Yeah. Epi surèt. Mpa vle nou wè enfòmasyon kliyan m, sa se konpitè m ki devan m ki genyen tout bagay yo nèt, nou wè, pou mwen pake order. Epi mwen genyen boutèy dlo m devan m. Yes, m eseye bwè anpil dlo, sa te gen ju ladan l, ju a fini. Epi sa se yon remote pou TV a paske map tande mizik. Umm, sa se tout sa m rete pou mwen fè. Sa se shipping label. Antou m gen 500 order pou m voye ale. Sa se sa mwen rete pou m fè. E sa se sa mwen gentan fè. Donk sa se te, donk sa se update la. Nou wè savon yo dèyè m nan. Sa se update, sa se update la timoun. Si nou ta wè lakay mwen, lakay mwen tout se bagay biznis la, tout se pwodui, tout se bwat, tout se Mès lakay mwen lakay mwen tèt anba so m pa kè ok m pa kè gen yon rezon pou sa yon jou m konnen pou kounye la m nan salon m nan kwizin lakay mwen m konnen yon jou kanmèm m ap gen yon wèhouse why not m ap gen m ap lwe yon kote pou m ka fè biznis la but pou kounye la so nou poko nou poko kapab donk nou poze nou la toujou so ya n ap wè talè make sa m di nou an wi make sa m di nou an. Nap wè talè pou yon nouvo update. Hi guys it's me again yon avèk nouvo update pou nou menm pale m pa ka pale fò tèlman m fatige nou ka wè anba zye m fon yo vin nwa tèlman m fatige. Ya mwen fin travay pou jodi an. Banm montre nou kisa mwen reyalize. Se tout sa ke mwen fè pou jodi an. Yo anpil. Nou ka wè. Kom si mwen parèt pi plis nan reyalite, nan telefon nan li parèt mwens. Epi se sa m rete pou mwen fè demen si Dye ve. Si n ap gade kounye la, li gen tan minui, li minui 15. Yap. Donk, li gen tan minui. M pa ka kwè, m kòmanse travay depi maten a minui m ap fini. E sesi m fè l, m gen 2 semèn depi ke m ap fè sa. Ok. Li minwi kounyela mwen fini mwen fin ekri tout sam gen poum fè demen si Dye ve poum pa bliye epi mwen gade nan ajandam kisam gen poum fè demen si Dye ve tou e mwen m gon ti grangou m pral chèche yon bagay lejè poum manje m pral benyen epi m pral kouche m poko ap domi non. M pral sou rezo sosyo pou m gade ki sa ki te pase pandan jounen an sou rezo sosyo pandan 31 heures de tan. Paske menm si m al dòmi, m al kouche kounye a, dòmi pap pran m. Epi, apre sa pou m dòmi, n ap wè demen maten.

Se pa klere se glow ok mwen paske mwen fèk sot pase lwil femi beauty an se konsal fè vizaj mwen ou pa bezwen filtè ok it's glow se pa klere se pa grès it's glow my face is glowing ya kounyela mwen pral manje answit kounyela mwen pral manje answit mwen pral kontinye pake òdè yo hopefully ke m fini jodi an. Answit mwen genyen de twa package UPS ap vin delivre pou mwen. Ok! Lè w se yon small business, se ou menm ki fè tout bagay. Pandan m ap pake òdè pou m voye ale, m gentan ap travay sou next restock la. Nou vle fè biznis, èske nou prè pou tout bagay sa yo? Dòmi ta, leve bonè, se nou menm ki customer service, se nou menm ki prepare bagay yo, se nou menm ki pake yo voye yo ale, se nou menm ki fè tout bagay. Nou tout nou vle antreprenè, nou tout nou vle, e pa pè m ap fè nou pè non, but depi w vle sa, so w ap mete w a la dispozisyon pou w fè tout bagay. Ok, so jan nan premye videyo m te fè sou kesyon antreprenè la, m te di depi w renmen sa w ap fè a, tout sa w fè yo la, ou p ap menm santi yo, tout sakrifis ke w fè ou p ap menm santi yo. Epi yon jou l ap benefisye w kwa, lè w al travay pou blan ou fè efò, so se pa pou tèt ou, se pa pou tèt ou, ou pa ka fè tout bagay sa. Pas ki. video a pa pa pa avanse gade tout video a paske map montre nou tout sa ke map fè jodi an ok guys nap wè talè ok guys paket yo gentan vini nou ka wè make heavy si yo sa vle di yo vreman lou kat sa yo vreman lou yep sa se inventory for today paske chak jou m gen paket ki vini la ti moun Prèske chak jou. Pandan ke map pake order yo epi map travay pou m ka restock m gentan order yo gen ki pran tan pou yo vini m gentan order yo paske lòt semèn mwen pap travay nan package mwen ap travay nan preparasyon donk m gentan order yo gen ki gentan vini deja e sa yo vini jodia gen lòt ki pral vini toujou lòt semèn pou m kòmanse prepare pou restock rete branche ansanm avèm kijan jounen ap fini. Sa se premye bwat la ke mwen sot ouvri, men sa ki ladanl, boutèy. Eske nou ka dim kisa nou panse ki pral nan boutèy sa? Sa yo gwo boutèy yo ye, sa yo se 8 ons. Kisa nou panse ki pral nan sa? Ale nan komantè la, al nan comment section nan, dim kisa nou panse ki prale nan boutèy sa yo. Fèm konnen sa nou pase guys. Ki prale nan boutèy sa yo. Yon pakèt boutèy ki la. Gen menm 500 boutèy la. Gon lòt bòt ankon. Dim ki sa nou pase. Ki prale nan boutèy sa yo. Se boutèy ki stil nan sa avèk sant. Map kaban wè non yo avèk sant ki prale nan ke m pral mete nan sa ke m pral fè pou m mete nan sa m pa vle di non an paske ke fòk nou di m ki sa nou panse lap ye si nou gen m sou Instagram nap gen tan wè l pandan semèn nan non nou poko ap wè l paske map lage videyo a avan m poste l sou Instagram. Dim kisa nou panse. M gen lòt 4 bwat ankò kem pral ouvri. M pap ka di nou sa ki ladann paske sim di nou sa ki ladann nap gentan devine kisa li ye. Ok guys so m pral kontinye travay. M pral ouvri lòt bwat yo aprè sa m pral kontinye travay. Nap wè talè. Hi guys I'm back Jodi a 4 jen Yes Yè mwen pat fin filme jounen paske jounen an te chaje pou mwen. Mwen fin travay, li te prèske katwè, li te nan twazè karannsenk yo, prèske katwè. Donk, mwen te fatige, m pa t vrèman gen kouraj kòmsi pou m pran telefòn epi pou m ap filme. E jodi a 4 jen, li, ki lè li la kounye a? Kounye a li twazè senkantwit mwen fin travay. Epi mwen pral mete rad sou mwen mwen pral chanje m mwen pral nan pos ofis la m pral pote order yo ale yeah anpil travay m pral fè nou wè tout travay ke mwen fè pandan tout tan sa yo vwala sa se tout order ke mwen pake. Sa e salon lakan mwen timoun tout salon an tout salon an nèt se o de anba sa menm menm menm menm vreman chanje ok anba sa vreman chanje avèk o de tout se sa ke mwen fè mwen pral pote ale am.

M espere nou te kontan ti video sa, m espere ke nou te aprann de li, pa bliye banm yon like. share, kòmante, dim sa, dim sa kew te renmen, tout sa kew pat renmen, e ki videyo ta renmen m poste pou ou, nap wè, a la pwochèn pou yon lòt ti videyo ki ankò pi enteresan. Bye!